Ane sa a son ane kap pote anpil lanmou byen ke peyi nou menm nou pa wè kot lanmou ap soti non paske tout jèn ki te ka fon bagay pou peyi a yo egzile yo sa yo pa egzile yo detwi yo e map di sa klè ou menm ki se jèn jounen jodi a Ou wè valè jèn ki ale, valè jèn sèvo ki ale, valè fiti prezidan ki ale, valè moun ki te ka fon bagay pou peyi a ki ale. Men ou menm ou la toujou epi wap vann kò w mal, wap vann tèt ou mal. E lavi pa yon kado ok, lavi pa yon kado e son bagay yo ba w kenbe ok, son bagay yo ba w kenbe a nenpòt kèl moman yo ka pran l. Men sèl bagay map di w pandan moman wap viv la, Viv yon fason pou moun kopye sou ou. Viv yon fason pou moun pale de ou. Hein? Paske nou, nou viv twò mal. Ok? Nou viv twò mal. E. Hum. Alèz, alèz. Majori se sa l ye. Se sa l ye. Men jounen jodi a, anpil medam yo, yo plis kwè nan bo gason an. E m ap di nou yon bagay tou. Medam yo jounen jodia sak koz yo paka relasyon yo paka dire osi yo plis kwè nan nèg ki pou vin ede yo peye bil yo plis kwè nan nèg e si nèg la paka ede yo peye bil yo pap yo pa bezwen nèg sa men m garanti w zanmi m nèg sa kap vin ede w peye bil la lap peye w bil lap ede w peye bil on mwa de mwa apresa l fin kraze l ale se sa w bezwen w konprann se sa w bezwen sispann vann sa n vle a ok Sa w vle a kenbe l nan kè w. Kite se ou k chache l. Lè w di ou bezwen nèg ki gen lajan. Anpil nèg, kisa yo, e blofè yo ye, kisa yo fè? Y al prete kòb pou yo vin pran w. Depi yo fin kraze w, sa pou yo fè ankò? Yo al fè wout yo. Se sa w t ap chèche. Pandansetan moun pa w la, ou toujou ap imilye l. Ou toujou ap imilyel se gwo soulye se gwo gonm li pa konn abiye l toujou sal se li pandan setan se li menm ki te kapab fè w wè pi lwen hein se li menm ki te kapab ede w viv se li menm ki te ka ede w konstwi lavi w men se li menm ou wè k pi pa bon e map di nou sa medam medam yo sitou paske m wè se nou menm ki plis kòm ta di sa la plis debrave a ok se nou k plis debrave a ou wè gason jounen jodi a yon gason k bezwen yon fi pou l fè vi l l ap pran tan l l ap pran san l pou l etidye fi sa l ap chèche konnen nan ki fanmi l soti èske fi sa ka fè m wè demen èske fi sa ka ede m jere vi m èske fi sa ka ede m prepare avni m sa m ap chèche èske m ap jwenn li lakay li. Lap pran tanl poul etid yo men ou menm an tèm ke ou pa vle pèdil paskel gen kòb paskel son bo ti gason ou chèche detwi viw aprann chèche moun ki ka viv avèw aprann chèche moun ke ou santi viw konfòtab avèl pa chèche moun ki fè zyew plezi chèche moun ki fè avniw plezi chèche moun ki chèche chèche moun ki fè demenw plezi. Pa chèche moun pou bèl po jounen jodia tout moun ka ka gen bèl po ok tout moun tout jèn gason yo kounya se dènye mak la ap chèche ok se dènye mak la ap chèche pou yo mete pou medam yo ka wè yo nan lari a men map di w sa klè Moun paw la zanmim se ou kap fel Moun paw la se ou menm kap moutrel abiye Moun paw la se ou kap achte bel rad pou li Moun paw la se ou kap di cheri men sam vle pou ou a men sam vle ou mete jodia wi chouchou Moun paw la se moun lè ou palel kap tandew epi lap baw repons. Moun paw la se moun lè bagay la pa mache byen lap rele w lap pale avè w byen ke pafwa moun nan konn ap pale ansanm avè w ou konn panse se rayi l rayi w ou plis kwè nan sa deyò a kap di waw cute kap ekri w depi w leve le maten bonjour kòman w kòman w pase nwit ou kòman w leve ou bwè kafe deja men pandan se tan moun kap viv nan vi w la Moun kap viv avèw la ou pa bal enpòtans map di nou yon bagay medam medam tande byen sam pral di a la nan renmen gen 2 etap gen etap konvèsasyon se nan etap sa ou pral jwenn tout ti bèl tout bèl ti mesaj. Tout bèl ti mesaj Manmi ou manje deja? Manmi ou bwè deja? Papi ou manje deja? Manmi ou kouche? Papi ou kouche? Sa se premye etap la. Sa se nan Sa se etap n ap konvèse antre nou. W ap W ap konn kèk bagay de mwen, m ap konn kèk bagay de ou pandan m ap fè w plezi. Men dezyèm etap nan relasyon an. Se pwojè yo ok. Se pwojè yo. Se preparasyon avni an. Ou pa ka gen yon nèg w ap viv nan kay ansanm avè l ki se mari w. Ou pa ka gen yon madanm k ap viv nan kay ansanm avè w, k ap dòmi dèyè do w. Pandansetan, kisa w plis bezwen nan men l? Se ti cheri w bèl, ti doudou sesi, ti doudou sela, men pandansetan, mesye a ap antre ta, l ap soti bonè, e ou menm ou pa p fè l. Ou plis pran plezi nan youn deyò menm ki pa gen, ki pa p regle anyen. Premye mesaj la se li se li k pou k ap ekri w li dènye mesaj la se li k ap ekri w li se sa apre sa nou pral di konsa e e nèg deyò a se li k plis sesi a se li k plis sela men apre sa ou pral kriye m ap di nou medam aprann jere avni nou aprann prepare demen nou ok. Ti sa yo bon. Ti pawòl sa yo bon. Ok. Ti pawòl sa yo bon. Mezanmi m. M pral di nou yon bagay. Lè w te fèk al lekòl, ou te tou piti. Ou te konn ap gade elèv ki nan filo k ap etidye yo se gwo liv. Ou te konn ap di, Jiskilè pou m wè? Jis kilè pou m wè mwen menm pou m nan klas sa a? E pandansetan elèv filo a gen kèk ti bagay kote kote w te ye a, kote w ye a nan moman li bliye yo paske sa e bagay nan anfans li lè l te fèk ap kòmanse. E sak fè li lè li tan poun konn valè nou medam. Poun konn sak bon pou nou, poun konn sa kap mennen nou lwen. Sispann renmen yon moun paskel ap mennen nou gwo kote. Aprann renmen yon moun kap mennen nou lwen. Moun kap mennen w gwo kote a gendwa se jodi a sèlman. Gendwa se pou 2 jou sèlman. Depil fin pran sal gen bezwen an lap kitew lap metew yon kote. Men moun ki pral lwen avèw la zanmim Malgre peripesi, malgre mizè, l ap toujou kenbe men w pou n rive, paske n gen yon destinasyon, nou gen yon kote n prale. Jenès ayisyèn nan, nou, nou bliye tèt nou twòp. Nou bliye tèt nou twòp. E se nou menm ki pi mal sou rezo sosyo. Ok. Se nou k pi mal. Pandansetan, lòt nasyon an, ki sa l fè? Sa l genyen an, l, se pwofesyon l lan, lap vann men ou menm ou gen pwofesyon e m konnen gen anpil jèn ayisyen medam yo genyen k konn fè manje gen k konn penyen gen k gen pwofesyon olye yo fè wè sa yo konn fè a sou rezo sosyo a yo pito fè wè ti devan an yo eskize m si m di l yo pito fè wè devan an yo ki gwosè devan an yo se sa k fè yo plezi. Pandan se tan lòt nasyon wap wè lap fè maketin, lap fè maketin pou biznis li. Antouka, map di w sa klè, pandan ou gen tan, se fè sa w ka fè a. Pandan ou gen tan, fè sa w ka fè a. Fè sa kap bon pou ou demen an. Pa fè l paske yon moun di w fè l. Fè l paske w santi w konfòtab ladan l. Fè l paske ou konnen w pral lwen avè l. Fè l paske se li ki nouri w. Fè l paske se li k bon pou ou. Pa fè l paske ou wè moun ap fè l ou vle fè l tou. Non, tout sa yon moun ap fè ou, ou vle fè l tou ou kouri bagay ou pap rive lwen ladan l. Ok. Fè l paske w konfòtab. Antouka map di mèsi a tout fanatik e tout zanmi cho sa ki pa janm pa abò e son plezi pou mwen pou ke nou te ansanm e aswè la mwen espere nap pase yon trè bòn nwi e ke God la pwoteje nou gide nou e nap pase yon trè bòn semèn osi e mwen espere ke ou menm ki la depi jodi a kòmanse panse Kòmanse panse kòman avni w dwe ye. Kòmanse panse ki moun ou dwe gen nan vi w. Kòmanse panse ki kote ou dwe rive. Si ou pa konn kote ou prale zanmi m, ou pap konn ki moun ou dwe akonpanye. Ok. Depi ou pa konn kote ou prale, depi ou pa konn kote ou vle rive, ou pap janm konn ki moun ki dwe akonpanye w. Men isifike ou vize lwen, ou gen yon destinasyon, ou di ok map sot la m pral la, men moun ki dwe akonpanye m. Ok. Antouka, e nap di mèsi yon lòt fwa ankò e mwen espere chak moun ki la, ou menm ki vini pou premye fwa,